Mezanmi son sèl bagay kap pale sou Facebook la depi aprè midi an map tcheke telefòn mwen mwen wè tout moun se mezanmi gade yon kou Florence ba nou bagay sa fèm mal twòp kèm te tèlman sote ou ta konprann ske se yon bagay mal ki rive Florence epi ou wè yon ti tonton kriye la nou paka konprann sa kap pase mdi banm gade kèlke comment. Dam ale, m ap gade, m ap vire paj adwat agoch pou m kapab wè sa k ap pase, pou ki sa Florence fè sa, men Guy Marlon Duré, mari Florence Jussy, mwen poko janm sezi konsa. Donk sa k ap pase konsa, sa vle di se Florence, tout sijè a se sou Florence li ye, nou pa konnen sa k ap pase konsa, an nou al li kèlke kòment pou nou konnen sa k ap pase. Donk nou wè kote Lebrun Eudonia di waw! Mwen fout renmen ti tèt mizik sa bon askil parèy genlè son mizik frè Florence pral sòti ou son bòz kap fèt nou pa konnen li ou ta vle fè konnen ke Florence di lap kite game nan li pa kapab li pa nan avèk tout sa kap pase sou entènèt yo donk lap kite game mizik lan lap focus sou biznis li mwen map mande èske se vre èske son mizik li pral sòti nou konnen Queen Blondedy Gon mizik kap soti avèk fantom mèkredi li te sipoze soti jodi a donk yo retarde li eske florans ap vini an fòs ap soti la avan jodi a se lendi eske li menm se aswè a li pral lage bonm nan nou pa konnen donk tout moun se sa yap mande gon moun ki di bon mwen deside kite bagay flo Deschann sa m poze plat solo m pap sipòte pyès moun depi flo pale m tande Li deside kite bagay Facebook sa ni mizik antouka m poze tou epi one love Florence Louche eske se vre men m te fon ti m pral gade sou paj Florence lan pou m konnen paske men Marlon ap kòmante tout moun men Marlon pa di anyen li jis di li sezi konsa nou pa konnen an al gade sou paj Florence lan sou paj Florence lan depi yè vè 6 è li pat poste li te poste Good evening my nation semèn nan kap vini m vle tout moun poze epi kite kite site nom ok love you site nom sa son mesaj kode son mesaj kode m sispèk gon bagay kap vini an fòs ke Florence ap pote pou nou avan ane a fini nap retounen sou Flonation fan group la nou te kapab wè yè li tap fè yon live sou IG. Li tap fon live sou Instagram nan ann fon ti play pou n tande.
Gen like oh my God. Kamsi malgre ou prepare pou al depoze bagay la ou rive ou bliye koregrafi a m bli a but m fè efò m fè sa m te kapab pou nou pou m fè nou plezi e pwomèt nou next time de jou an jou m ap it's gonna get better m ap vin pi bon toujou.
Bon mwen pa konn kilè li fè live sa sou IG a donk sa vle di lap pale de timidite l kijanl timid dèfwa li monte sou sèn tout sal te prepare poul fè yo li tèlman timid li bliye koregrafi yo l oblije fè ti bagay pal donk sa pa sanble yon moun ki pral kite game nan donk se 14 desanm mwen wè ke Godness Aïcha te postel donk. Humm m santi gon bagay kap vini e nap tann li genlè bagay sa ap fè bri genlè lap lage yon bonm ane a ap fini an byen pou Florence el Noche mwen menm se m pa kwè nan Florence ap kite Facebook m pa kwè lap kite pou Queen nan donk li konnen Queen nan ap vin avèk yon mizik lap preparel poul fè kè Flonation yo kontan pou reponn a atak Queen nan donk a atak mizik lèm di atak se pa atak joure se pa atak di betiz donk se vrèman son duel ant mizik mwen renmen challenge sa youn pouse on mizik pi lòt la pouse yon sa fè tou lè 2 medam yo ap fè efò bò kote pa yo donk san di betiz mwen wè tap pi bèl jwèt lagem nan tap pi bèl konsa youn lage li gade sa lòt ap fè epi lòt la lage ann kontinye koute de kisa l tap pale. M panse sa. M panse de jou an jou map vin. Sa pi bon paske tout moun komanse yon kote e ou wèm te lage ti video sa sou YouTube kote ke lè map kriye a you know lèm kriye a vrèman kòmsi mpat panse ke jounen jodia mtap rive jiske la paske mson moun se jis biznis mkonn fè you know but you know avèk popilarite m opòtinite an vini why not why not se sak fè nou menm kap gadem pa janm give up nan anyen pajanm kòmsi. panse ke moun ka dirije w, moun ka di w sa pou w fè. Se ou ki pou dirije tèt ou, vle fè sa w vle, ou menm chwazi sa w vle, you know, and keep pushing, and just kontinye, kontinye. Eske l bon pou ou? Premye sa pou w poze tèt ou kesyon, eske si m fè sa l ap bon pou mwen? Eske si m fè sa l ap bon pou mwen? Apre sa, moun pa ka di w nada, nothing.
Bon li di yo ba li popilarite a ke li pran li sa genlè li Florence li di li te soti yon ti video sou YouTube la kote li tap kriye eske se santi li santi gon atis kap ne nan li menm eske li ouvè 2 bra li poul anbrase e e e e. e atis lan kap vini ak tout bagaj kap vini eske li santi li prè pou li antre nan game nan mwen panse se sa ki fè ke li santi li prè lap ba nou suspens ke li e an nou tounen ankò lap ba n pou nou wè reyaksyon moun yo lap ba nou suspens m santi gon bagay kap kwit mwen menm mwen m di nou map swiv sa de prè pou nou menm sa se Gimalon ankò ki di mwen. Poko janm sezi telman sezi li bliye ekri poko li ekri mwen janm sezi konsa donk li ta sipoze ekri mwen poko janm sezi konsa donk kisa Florence fè se m santi son bagay li telman sezi petèt pèfòmans kijan Florence amelyorasyon Florence li gendwa se sal vle di Donk map gade men chèl kreyòl, menm chèl kreyòl te reyaji, paske tout moun ap plede rele l, yo konnen chèl kreyòl trè pwòch de Kili, sorry, trè pwòch de Florans, donk e kòm mwen di nou, moun y ap kraze telefòn li, yo bezwen konnen èske se vre Florans ap kite, men li menm li di pa kraze telefòn li, se joure nou te konn ap joure l, e te kwè mwen pa bon. Konsa gen anpil bagay moun mwen tap vin pale men banm panse toujou donk flo ee shell fon poze la li pa vle reponn lap regle biznis si se desanm se lè pou tout moun fè lajan nan biznis yo la se jojo el luce nou konnen se on ansyen blondedinator ki se ee Joe Montana li di humm bon m pa konprann sa kap pase culture a la lap woule li menm li fè reyaksyon li di se komsi tout moun desu ke Florence ap kite men m pa kwè sa son gwo Flo Nation sa me rake choke lè li di m kontan Flo kite sa e epi tris an menm tan pa kwè. Vrèman m pa kwè ke lap kite sa pou tout moun ki tap push Flo m pa kwè ke lap kite la nap gade gon dyenye bagay mwen te wè timoun mwen vle montre nou se kote yon la kisa nou ta vle santi la Farah Alcide ki se yon admin nan paj Flonation fan group ki ekri lèl atake li pi sovaj epi met on foto Florence la ansanm avèk yon yon foto tig e anba avèk zyeul eske son chante Florence pral fè avèk sweet micky nou konnen se sweet micky ki gon chante lèl atakem li pi sovaj o micky sovaj o nou pa konnen men nou wè ke li afichel poul jwe nan fen desanm nan la avèk sweet micky eske yo pral sot son mizik eske yo pral lage yon bonm mwen menm m konn detekte, m pa di m se yon divinatò, men vrèman gen de mesaj kode ke m kapab li, ke m kapab wè gon bagay k ap vini an fòs. Donk, n ap tann, nou gen bagay nan men nou pou semèn nan, n ap tann Queen Blondedy k ap soti mizik pa l ansanm avèk avèk e. Avèk papa papa game nan ki se fantom donk Florence nou pa konnen ak kiyès lap soti nou te wè ke li te nan studio te nan Instagram fè ti foto sou paj IG li ansanm avèk Felly Showers Blaze One. avèk yon pakèt lòt moun nou pa konnen si gon bagay kap vin an fòs donk rete branche kòm mwen di nou zen pete nan flou choublak li la li se zye nou nap swiv tout sa kap pase pou nap vini aprè.